Nasyonal Dwa Fanm nan, nou menm òganizasyon fanm ki se manm Konsèy Nasyonal Sosyete Sivil Ayisyèn nan, nou wete chapo nou byen ba pou n salye tout fanm nan peyi a, tout òganizasyon fanm ak feminis ki kontribye chak jou pi plis nan batay pou amelyore kondisyon fanm nan peyi Dayiti. 8 mas se Jounen Entènasyonal Dwa Fanm. kote fanm nan lemond antye chita reflechi sou aksyon ki deja mennen pou pwomosyon ak defans dwa fanm. Se moman tou pou yo gade ki lòt aksyon yo dwe prepare pa rapò ak amelyorasyon kondisyon fanm ap viv. Se depi lè Nasyonzini fin adopte jounen sa a nan lane 1977, 8 mas tounen yon dat enpòtan nan listwa batay fanm yo. Toupatou sou latè, y ap fè mobilizasyon pou selebre jounen sa a ki se senbòl batay fanm pou egalite nan pèspektiv konstriksyon yon sosyete san fòs kote. Jan nou di l deja, Toupatou sou latè se moman bilan sou sitiyasyon fanm ap viv nan peyi yo, nan kominote yo, patikilyèman nan peyi Dayiti kote majorite nan nou ap viv sitiyasyon difisil chak jou pi plis. Wi, nan peyi Dayiti, jounen jodi a, pa gen lavi pou moun e sa pi rèd pou fanm yo. Se poutèt sa, nou menm òganizasyon fanm ki se manm Konsèy Nasyonal Sosyete Sivil Ayisyèn nan, nou leve vwa nou byen wo nan okazyon Jounen Entènasyonal Dwa Fanm lan pou nou denonse, sitiyasyon kawotik popilasyon an ap viv jounen jodi a, patikilyèman fanm yo, kote lavi moun pa gen pyès enpòtans, se jou w fè ki konte. Nan okazyon jounen sa a, pandan n ap fè bilan travay ki reyalize nan batay pou defann enterè estratejik fanm yo, n ap pwofite lanse yon apèl bay Premye Minis Ariel Henry sou sitiyasyon malouk fanm peyi Dayiti ap viv jodi a, kote anba je mouche Leta, ensekirite ap vale teren ki lakoz fanmi ayisyèn yo ap vite kapitalize, patikilyèman fanm yo ki te deja konsidere kòm yon gwoup pi vilnerab nan sosyete a. Pèsonn pa epanye. Y ap kidnape moun anndan legliz, anndan lekòl, nan klinik, nan lopital, elatriye. Vyolans tout kalite ap fè ravaj. Enflasyon, Goud la ap pèdi valè. Kote jounen jodi a, ou bezwen prèske 115 goud pou achte yon dola ameriken ki vin fè pri pwodui yo, pri pwodui premye nesesite yo, ap ogmante prèske a 100 pousan de jou an jou. Lamizè ap taye banda, sa k te pòv ap vin pi pòv, epi n ap viv nan yon peyi kote jounen jodi a, pèsòn pa ka oze pale de lwazi. Poukisa? Paske n ap viv yon moman ensekirite ki rive nan dènye limit li, e tou pa gen mwayen pou sa tou. Jounen jodi a, nou ka konstate jan n ap viv nan grangou, nan mizè e nan laperèz. E lè w byen gade, bagay yo pi difisil pou fanm yo, paske yo menm, y ap viktim tout sòt, y ap sibi tout kalite vyolans mete sou sa yo te deja konn ap sibi. Nou menm, òganizasyon fanm ki se manm Konsèy Nasyonal Sosyete Sivil Ayisyèn nan, nou sezi okazyon sa a pou nou fè pase revandikasyon nou. Gen anviwon 43 pou san fanmi monoparantal nan peyi nan peyi Dayiti kote se fanm k ap bat dlo pou fè bè chak jou pou okipe pitit yo, fè edikasyon pitit yo. Alòske papa yo la ap paweze. san sousye de timoun yo. Sitiyasyon sa malouk anpil. Twòp pou fanm yo mezanmi. Nou rele anmweyy! Nou pa kapab ankò! Nou bouke! Fòk premye minis la di yon mo ak lavi chè a, ak ensekirite a. Nou ta renmen konnen èske premye minis la pa konstate tout deriv sa yo? Èske l ap kite popilasyon an ap depafini? Nou menm òganizasyon fanm ki se manm Konsèy Nasyonal Sosyete Sivil Ayisyèn nan, lè nou te antre nan lojik pou n te siyen akò 11 12 13 septanm lan, nou te atann nou ta pral gen bon jan solisyon nan kesyon ensekirite, bon jan solisyon pou kaba lavichè, grangou, lamizè, epi eleksyon ta pral òganize pou mete peyi a sou ray konstitisyon. Men olye de sa, bagay yo vin pi mal de jou an jou. Antretan, premye minis lan ap pareze nan pouvwa leta a, kote li bay akolit li yo espas pou anrichi tèt yo, alòske pèp la ap mouri anba bal, y ap mouri nan grangou. Nou mande jiskibò sa ap rive? Èske gen yon plan pou yo fini avèk pèp ayisyen? Nan okazyon 8 mas la, kote toupatou sou latè, gouvènman ak sosyete sivil, patikilyèman òganizasyon feminin yo, ap fè bilan, Analize aksyon ki deja fèt nan kad respè dwa fanm, nou menm òganizasyon fanm ki se manm Konsèy Nasyonal Sosyete Sivil Ayisyèn nan, ki te siyen akò a, nou pran chimen laprès pou nou eksprime desepsyon nou fas ak konpòtman Premye Minis la. Nou desu anpil. Se sa k fè, n ap renouvle angajman nou nan batay pou respè dwa fanm, pou egalite ant fanm ak gason ak patisipasyon politik fanm. Nou konnen sou-reprezantasyon fanm nan espas pouvwa ak desizyon se yon vyolasyon dwa moun. Kidonk, òganizasyon fanm yo ak tout sektè k ap goumen pou demokrasi dwe mennen aksyon pou lite kont vyolans politik ak elektoral k ap fèt sou fanm, epitou fè pwomosyon pou sosyete a ka konprann enpòtans lidèchip fanm, menm si gen anpil obstak ki bare chimen fanm nan politik. N ap kontinye goumen pou gouvènman an plas la, Premye Minis la an patikilye, respekte kota pi piti 30 pousan fanm nan tout nominasyon ki pral fèt yo. N ap pwofite voye yon pinga bay Premye Minis la parapò ak lèt òganizasyon fanm yo te soumèt li kote yo te seleksyone 3 fanm pou Premye Minis la te ka dezinye youn ladan yo pou ale reprezante sektè fanm lan nan Konsèy Elektoral Pwovizwa a, jan l te mande l la. N ap rete vijilan, nou pap pran gòl ak men, n ap veye anwo, n ap veye anba. Mobilizasyon manch long jiskaske Premye Minis lan deziye youn nan twa òganizasyon fanm yo, nou te soumèt ba youn nan twa twa pwopozisyon òganizasyon fanm yo te soumèt ba li apre yo te fin resevwa korespondans Primati an. Nou pap bay legen nan batay la. Viktwa final la se pou fanm yo. Wi nou pale de kondisyon de sekirite. Nou konnen eleksyon pa mache san sekirite. Epi ki di sekirite, nou pale de lavi chè, grangou. Si moun yo grangou, gen anpil moun ki pa ka ki pa ka kenbe. W ap jwenn de moun, si l grangou, li pral fè move bagay. Se sa k fè nou pale de kondisyon de de sekirite.